Fò Libète avan yo m te eksplike ki kantite kòb k atravè Conatel atravè fon sa a ke l genyen nan kontra k siyen pou 15 an k ap vini. Li menm pou kont li l ap konstwi 25 lekòl tout ap konstwi kounye a san konte plis pase 500 lekòl mwen di nou yo se FNE k ap konstwi yo. Sa vle di Nou pa kanpe. Nou travay san relach. Men pa bliye lè w ap travay konsa, lè w ap bay rezilta, rezilta yo toujou engra pafwa, sitou nan de domèn kote moun pa wè yo. Pou m di nou ankò, se popilasyon an ki genyen pandan katran. Se pa ni moun. mwen menm ki nan pouvwa ni moun ki nan opozisyon. M pran legzanp nan sektè agrikòl la. Nou konn ki sa ki fèt pou nou enstale sistèm ki mache ak solèy. Jodi a nou nan prèske 6 depatman. Nou nan Nòdès, nou nan Nò, nou nan Nòdwès, nou nan Atibonit, nou nan Lwès. Kounye a, n ap enstale bakonwa, m kwè pui yo kòmanse fouye, n ap enstale nan Nip, fè 6, e n ap fè foraj nan Plèn Daken nan Sid pou n mete ponp ki mache ak enèji solè. Sa vle di sou 10 depatman, nou sou 7 deja. Manke nou depatman Sidès, depatman Sant avèk depatman Grandans ki poko genyen sistèm solè sèlman ki enstale sou yo. E ponp sa yo. Fò n pa bliye kouman moun yo yo apresye yo. Paske lontan, solèy la te konn griye jaden yo. Jodi a, solèy la ap wouze jaden yo. Temwayaj yo yo enpe patou atravè peyi a. Moun Ferye k ap gade m, k ap tande m la a, nou di. Ki volim diri ke nou fè ane sa a? Sa vle di ane sa a, se abondans, se sa m tande. Bon. Lesansyèl, se pa konsa abondans lan rete l fèt, se de bon desizyon ki te pran ki fè li fèt. Nan zafè traktè agrikòl, nou distribye plis pase 200 traktè atravè tout peyi a pandan katran an. Se pa jwèt, se ou ki genyen, ou menm pèp la k ap viv nan Vale Latibonit, ou menm agrikiltè k ap viv. Nan plèn Sen Rafayèl, agrikiltè k ap viv nan plèn Tòbèk Okay, sa k ap viv nan plèn Dinò yo, agrikiltè k ap viv nan plèn Maribawo, plèn Nòdwès, nou benefisye de traktè sa yo. Sa vle di, m pa bliye nou nou menm moun Bwadlans, avan yè lè m te Bwadlans lan, nou konnen. Lè m fin enstale ponp lan, kounye a. Peyizan parèy mwen yo, agrikiltè m yo, yo te di fòk yo gen traktè. Minis agrikilti a k ap gade m, k ap tande m la a, pa bliye angajman nou te pran avèk yo pou nan 3 mwa yo te genyen traktè pou laboure tè yo. Gentan gen 9 jou ki pase deja, sa vle di manke 81 jou. Pa bliye sa minis, paske se pou yo, se yo k te vote, se pou yo ke n ap travay. Si jodi a nou kanpe nan Pòtoprens, N ap janbe dife, n ap travèse gwo dlo, n ap travèse gwo mòn, nou gen gwo mi ki kanpe devan nou ke n ap kraze, se poutèt yo menm, se poutèt moun sa yo ki se de san vwa, se de moun ki pa gen moun k ap defann yo, se de moun nou toujou di l yo konsidere yo kòm de gwo zòtèy, kòm de tèt kana, Se des oubliés de la République. Jodi a fò nou sonje yo. Moun kap viv nan kòl mini yo. Sonje moun kap viv nan senkyèm seksyon kominal lagranj nan pwoblèm ke kanal drenaj yo konn ban nou. Kantite tè ke nou te gen kan frich kan fich akoz de pwoblèm lèch yo. Jodi a avèk acha. 3 gwo traktè anfibi. Nou sonje sa k te pase lè m te rive ak karavan nan 2017. M sonje gen yon gwo ekspè ki te ansanm avèk mwen. Epi, lè m di, bon, sali flodwe sa m tande a, chak tan gen yon gwo lajan nan bidjè ki pou mete ladan l, poukisa l pa janm ka fini? Konbe kòb n ap bezwen pou n kire l, pou n fini l nèt? Gwo save a te di m yo mete 200 milyon goud pou sa li foudre li pa ase fò se 10 milyon dola ameriken ki pwokire l. Menm kote misye te fin di m sa a nou konnen hum lè m tande 10 milyon m ale m al reflechi pou m konprann lè s on kanal ki pou retire sirpli dlo flèv atibonit lan M te di, Kouman pou m kapab rezoud pwoblèm sa a? Se konsa m te pale avèk de etranje ki te fè m konprann gen de traktè ki fèt pou sa, se son de ekskavatris anfibi, e nou te fè akizisyon de twa a rezon de 750 mil dola chak. Yo pran twazan pou yo te rive ann Ayiti. Gen moun ki te konnen ke yo tap gentan fèm ale, m pa tap gentan wè traktè sa yo kap travay. Men gras a Dye, Bondye pi fò. Traktè sa yo, yo nan Latibonit, yo nan vale a, yap kire den saliflodwe, yap kire, yap travay pou al kire dwèt Dezilme, yo pral kire Rivyè Lestè tou wi, paske Rivyè Lestè non sèlman li son rivyè men son dren li ye tou. E yo pral kire flèv la menm. Sa vle di, an aval, nan pati bas la, fòk flèv la kire, ki pou pèmèt ke lè flèv Atibonit desann, li pa al pran kay moun yo anba a avèk jaden yo. Nou fè akizisyon yon seri de ponp ki mache ak traktè. Ponp sa yo bay dlo anpil. Sa vle di pandan n ap travay nan kèk zòn, nou sèvi avèk yo pou nou enstale pou nou ponpe dlo. Gen nan yo ki rive bay jiska 12 mil galon dlo pa minit. Nan zafè agrikilti a, nou fè anpil jefò. Ministè agrikilti distribiye prè de 20 motokiltè bay blòk de pwodiksyon yo nan Latibonit. Gwo kredi nou te bay yo atravè Bank. Nasyonal de kredi. Sèvis yo. Fòm di nan zafè pèch nou gentan enstale yon karantèn de dispozitif de konsantrasyon de pwason. Sa yo rele DCP yo. Nou enstale yo nan depatman Sid, nan Grandans ak nan Sidès. E gen anpil zòn ke nou bay ti bato pèch tou. Pa egzanp, Koray. Mwen konnen moun ans wouj yo kote m te pase a, m poko konnen eske minis lan fòn ta pale avèk mwen pou konnen si minis lan te gen 5 bato pou te ban nou, eske nou resevwa yo? Moun mwen yo nan ans wouj, lè m t al nan inogirasyon ponp lan, nou te mande m bato yo. Pandan la m konnen mwen live sou Facebook, si gen yonn nan nou k ap gade m, k ap tande m, fè m konnen si nou te resevwa bato yo. Nou travay, nou pa kanpe. Nou fè distribisyon bato pèch nan plizyè depatman anndan peyi a. Pa egzanp, nan depatman Sid, depatman Nòdwès, depatman Nòdès, depatman Grandans, Sidès, nou livre prèske 111 motè. 18 konjelatè solè distribye nan komin Benè, Kay Jakmèl, Marigo, Bèlans ak Gran Gozye. Nan Grandans menm, nou gentan bay 80 motè. Gen 40 bato, sa m sot di yo la se nan Sidès, gen 40 bato nou bay 6 konjelatè solè distribye nan komin Jeremi, Rozo, Pestèl, Abriko, Dam Mari, Ansdeno, Lèziwa. Nan Sid, s toujou nan zafè pèch la toujou, nou gentan bay 67 motè bato, tou nèf hein, epi nou bay 45 bato e 45 konjelatè solè, sa vle di lè n di konjelatè solè pou pèp la konprann byen, s on seri de frizè ki mache ak solèy, ki pa bezwen kouran elektrik pou yo mache. Nou distribye yo nan komin Aken, komin Sen Lwi di Sid, komin Okay, komin Sen Jan di Sid, komin Chadonyè, Lèzanglè ak Tibiwon. Nan zafè anviwònman, nou gen tan konstwi 5 sant jèmoplas anndan peyi a. Tou sa ankò pou m di w, se pa ni opozisyon k genyen, ni pouvwa k genyen, men se ou k genyen. Lè gen dezòd, se ou k ap pèdi. Se pou sa m di nou, se pou nou bat pèp la pou n toujou genyen, paske se lè nou chita tèt frèt, nou kore moun k ap travay pou nou, se lè sa n ap genyen. 5 sant jèmoplas konstwi anndan peyi a. Gen youn ki konstwi nan depatman Nip, yon dezyèm nan depatman Sid, yon twazyèm nan depatman Nò ke m inogire dènyèman, yon katriyèm nan depatman Grandans e yon senkyèm nan depatman Nòdwès. Chak sant sa yo, yo ka pwodui 4 milyon 500 mil plantil chak ane. E se apati de sant sa yo ki fè nou vin mete sou pye zafè pou nou rejenere mòn yo. Sa vle di pou nou rebraze mòn yo. E se pou sa tou, nou fè pase yon lwa sou sa pou nou fè timoun. Ki lekòl li obligatwa pou yo plante pye bwa paske jodi a nou gon kapasite de pwodiksyon anndan peyi a de 22 milyon 500 mil plantil chak ane sa vle di nou pa gen pwoblèm plantil pou bay timoun pou yo plante lòt gwo koze ankò nan zafè agrikilti a tou sa ankò se ou k genyen pèp la nou mete sou pye bank nasyonal devlopman agrikòl la. Bank sa, li nan tiwa depi 1989. Nou retire l nan tiwa a, ane 2021 an fè 32 zan. Jodi a, bank sa la e leta gen tan mete a dispozisyon l on milya de goud kòm fon e mwen konnen ke Bank Nasyonal de Devlopman Agrikòl ak Endistriyèl ki te rele bnday te gen de debyen ke Bank Santral pral pase sou aktif bank sa. Pa bliye poukisa bank sa a. Bank sa a fèt se paske sektè agrikòl la yo te bliye lontan nan zafè kredi. Al gade nan pòtfèy kredi nou an Ayiti ki kantite lajan nou gen nan kredi agrikòl. Sa vle di kredi nou gen jodi yo se de kredi a kou tèm ke yo ye. Se de kredi ki ka ankouraje ekonomi de rant Men si nou vle soti nan ekonomi de rant pou n pase nan ekonomi de pwodiksyon, fò nou kapab genyen kredi ki adapte pou sa. Sa vle di fò nou gen kredi ki ka ale a mwayen tèm, fò n gen kredi ki ka ale a lon tèm. Vwala wòl bnda a. Apre bnda a, hum! Manman Benba, Baraj Maryo ke nou kòmanse se trezò piblik leta ayisyen avèk sipò enjenyè kiben yo, sipò lame dayiti, travo piblik, agrikilti. Nou derape baraj la depi me 2018. Me 2019 fè ennan. Me 2020 fè dezan, me 2021 ap fè twazan. Nou kwè ke disi me 2021, n ap an kapasite pou nou inogire baraj Maryon ki plis ki gen ki fini a plis ke 90 pousan. Men pa bliye, m ap pale avèk gwo teknisyen save sa yo ki ap tande m la a, pou nou sonje kanal pou nou fè k ap soti Savann Kare, Nou ka rive jis ka limonad si nou vle men fò nou kòmanse paske plan yo dlo a kote li ye anwo a li la pou vin wouze tè ki sèch nan zòn peyi wouj yo tanpri mwen konnen nap travay men nou te banm espwa nou te dim nan mwa janvye a dokiman an tap gentan pare gade pou n wè paske janm di ti rès sa se pou pèp la men ti rès manda sa k rete a se pou pèp la tou fò m kab Met on kontni sou li, tankou kanal sa a k apral soti depi Savann Gary, kote dlo a ap desann nan Rivyè Maryon dirèkteman, y ap ponpe l, mennen l nan on rezèvwa ki pral a on kot 53 mèt, sa vle di l ap pi wo, epi pou l desann pa gravitasyon pou al wouze tout tè sa yo ki te de se bon tè ki ka fè manje, men malerezman yo pa t gen dlo. E dezyèmman, moun ki gade bèt nan zòn sa a yo. Depi nou nan epòk sechrès tout bèt yo tonbe mouri. Se pou nou m ap travay. Se pou sa m di nou jodi a, 7 fevriye 2021, mwen pa bezwen gen laviktwa. Se nou m bezwen k gen laviktwa. Okontrè, viktwa pou n gen jodi a, se viktwa pou n kontinye menm jan n ap travay nan baraj Latanri Kote baraj sa depi 40 an, m vle pale de 1980, dizon 41 an, baraj sa te kraze. Baraj La Tannerie a, se yon baraj k ap konstwi solid kounye a. E kanal la, m byen kontan avan yè m t ale, mwen te wè travay ap fèt sou kanal la pou repare 12 kilomèt kanal la, paske lè baraj la fini, Teknisyen yo ban m garanti, yo di m fen avril l ap fini, men mwen menm m ba yo jiska mwa jen, paske m wè travay yo, yo anpil. Men, si yo te fini fen avril la, li t ap bon pou mwen tou, pou moun yo te gentan jwenn dlo sa yo, dlo Grand Rivière du Nord, paske la Grande Rivière du Nord se pi gwo rivyè k gen nan Nò a, li jete nan lanmè 241 milyon mèt kib dlo chak ane. Epoutan. Kon sechrès rive, moun yo pa jwenn dlo pou yo bwè, bèt yo pa jwenn dlo pou yo bwè, jaden yo pa jwenn dlo pou yo wouze. Se pou sa sou menm baraj Latranri a, moun nan Limonad k ap tande m, k ap gade m la, m pral fè yon ti pale ak nou pou m di nou si w bezwen manje yon ze fri, fò w kase l. Mwen gen yon plan, lè m esplike plan an avanyè pandan m al Latranri, enjenyè ki te la yo, yo di, Prezidan, Dokiman sa ap dòmi nan ministè agrikilti. Ki plan l ye? Se yon plan pou nou fè yon kanal derivasyon ki soti Grand Rivyè di Nò paske pwoblèm Grand Rivyè di Nò genyen, menm jan nou fè yon rezèvwa sou baraj Maryon an, nou p ap ka konstwi yon rezèvwa sou baraj Grand Rivyè di Nò paske si pou n ta konstwi yon rezèvwa, se pou n ta kraze la ville de la Grande Rivière du Nord. Sa vle di nou p ap kapab. Enben, mwen panse. E gwo save yo, gwo ekspè yo di m li posib. Nou ka fè yon kanal derivasyon epi n al sere dlo a pi ba nan yon rezèvwa ke n ka fè, nou ka sere nenpòt 50 milyon mèt kib dlo. Sa vle di kab yon rezèvwa kab nenpòt 5 fwa pi gwo ke rezèvwa Maryon an. Paske gen anpil dlo ki pral tonbe nan lanmè. M gen dwa, pandan manda m nan m pa fini l, se menm jan avèk baraj. Kano, ke Prezidan Dumarsais Estimé te kòmanse an 1948, se pa li ki te kite inogire l. Se Prezidan Magloire ki te inogire Baraj Kano. Men l, se menm jan an. M gen dwa kòmanse fè kanal derivasyon sa a sou Baraj Latanri a. Sa vle di ou pral genyen, se sa yo rele riv goch. Nan grand rivyè di nò a k pral wouze epi riv dwat la kounye a nou fè yon kanal nou mete dlo a nan yon rezèvwa se sa yo rele yon kanal de derivasyon lè gran rivyè di nò vini nou sere dlo a lè sechrès la rive kounye a nou ponpe l ak solèy pou n al wouze nou vin al wouze lè sa a tout zòn anba yo nèt tout nan zòn inivèsite limonad la tout kote pistè tout kote avèk dlo sa a men pa bliye moun limonad Pou kanal sa a fèt, fò nou kolabore. Pase gen kanal la pral pase sou tè moun. Gen de kote kanal la ka rive tou, se yon kay pou yo deplase, pou yo pase kanal la. Men fò w kolabore. Nou konnen lè sa a, ou a pral, ou pral toujou ap tann ke Leta a, li ede w pou konstwi yon lòt kote. Nou menm n ap toujou la pou sa, pou n ede w. Men n ap mande w kolaborasyon w, paske fò m di nou sa, nou wè Grandrivyèdinò, sa fè m mal anpil lè m wè dlo sa a. Gon seri de moun kap tande m la yo konn dlo sa sou non rivyè pawa. E poutan, se la grand rivyè di nò. Lè w tande rivyè pawa sa desann, moun bòdmè limonad, tout moun bòdmè limonad se bay bòdmè. Se menm jan moun malfeti te konn bay malfeti lè rivyè maryon te konn desann. Jodi a, moun, moun, moun malfeti lè, lè maryon desann, gade, se sou, se, se tankou se sou boulva yo ap flannen paske lè maryon desann kounye a, nou sere dlo a. Dlo a pa desann. Se pou m di nou tou sa yo, se nou menm ki gen laviktwa. Se pa mwen menm, se pa manm, moun ki nan opozisyon, se nou pèp la. Jodi 7 fevriye a, viktwa a, se pou nou li ye. Nan zafè lojman sosyo, konnen ke apre siklòn Matye a, nou te konstwi anpil lojman nan Grandans. Gen lojman ki konstwi nan depatman Nòdès, pli presizeman nan Terye Wouj, nan Wanament. E, kounya a, manman penba a, n ap konstwi on vilaj pou polisye yo nan Dèlma 33, kote nou remèsye peyi Japon ki te vin ban nou, lè yo wè pwojè a, yo renmen l, paske nou menm, nan lajan pa w pèp la, lajan ki fè ke jodi a, Anpil pawòl anpil ap fèt wi se kòb lona nou te pwan 13 milyon dola ladann e Japon fè nou kado 1 milyon 500 mil dola sa fè ke nap konstwi yon vilaj ki pral koute 14 milyon 500 mil dola men se pou ou polisye yo vanyan polisye tankou Patrick ki tonbe yè ki tonbe vandredi a je dirè m te rankontre paran w yè men map diw ale anpè paske m rekonèt ke. ou mouri nan travay ou e pa bliye ou kite yon timoun 4 an ou kote yon gnyen yon mwa janm te pale avèk papaw janm mande pou madanm ou vin wèm avèk sèw avèk bòfrèw ou mèt al anpè men pa bliye mande direktè jeneral polis la tou ak tout CSPN nan jeneral. Pou yo touse ponyèt yo. Paske se pa posib. Fò vakabon jwenn bout yo konn yann nan peyi a. E mwen wè la polis kòmanse travay. Men se poko sa. Kontinye sou menm lanse nou ye a. Paske m pa vle dlo sot nan zye manman. M pa vle dlo sot nan zye papa. Nan zye pitit ankò. Poutèt polisye ki tonbe nan move kondisyon kote vakabon. ki ta sipoze gen zam pou yo pwoteje ak sèvi popilasyon an, yo tounen zam nan kont frè yo, sè yo, polisye. Sa yo, se de bagay inakseptab lè w fè yo, e nou menm nou pap aksepte yo. Sonje sa k te rive, kouman lame Dayiti, kouman. Yo te demobilize l, sa vle di yo te kraze l. Mwen menm mwen di nou sa, pandan m prezidan an, pa gen yon enstitisyon re, repiblikèn k ap kraze pandan m la a. M vle klè, pou sa klè nan tèt tout moun. Lapolis la n ap ranfòse l. Move grenn, move zèb ki genyen yo, depi nan tèt rive jiskanba. Enspeksyon jeneral polis la jwe wòl ou retire yo pou n ranfòse polis la pou n gon polis ki djanm on move grenn on move zè zèb ki kante ki kite gwo kòb tanto w ki kite pouvwa politik tanto w sa se zafè pa w ou pral nan prizon ou pral ale pou kont ou on move grenn on move zèb ki pran zam pou tire sou polisye parèy ou ou pral anba tè pou kont ou s move zèb. Move grenn pap ka kraze polis la. Nap ranfòse l menm jan m sot di nap konstwi vilaj pou lapolis se konsa mityèl ki pral solidarite ki pral fèt anndan polis la kote pou polisye yo jwenn kòb prete antre yo leta pran desizyon pou mete on fon tou nan mityèl sa. Pou pou l ka derape. Kote jodi a, polisye yo, gen 400 milyon goud dlo ke leta mete nan lona pou yo, ki ka pèmèt ke yo menm, se 6 pousan sèlman m kwè y ap gen pou peye, leta peye 6 pousan pou yo. Se pou nou n ap travay. Se pou nou, kèlkeswa nivo w nan peyi a. Ke w rich nèt, ke w se gwo entèlèktyèl, gwo politisyen, oubyen ou se yon moun a revni mwayen, oubyen a revni modès, oubyen a fèb revni, oubyen moun ki pa gen revni ditou, se pou nou m ap travay. Se pou nou paske mwen panse ke pou nou gen laviktwa, se lè pa egzanp tankou moun Nòdwès, lontan, depi yo fin kite Kafou, pou yo fè pou yo al Okap la, yo vire agoch nan Kafou Jòf, se nan lanfè ke yo antre. Jodi a, lanfè a prèske fini. Lanfè a prèske fini paske wout Kafou Jòf la, mwen kwè ke gen moun jodi a ki ka temwaye l, gen anpil travay k ap fèt sou li, kote Lame Dayiti sou li, Travo Piblik ladan, CNE, m felisite nou, menm jan sa ap fèt. Nan wout Hens Sen Rafayèl, Linyon Ewopeyèn ki finanse wout sa a pou nou, mwen di nou mèsi. Nan non pèp ayisyen an, mwen remèsye Bank Mondyal pou tout wout ke nou finanse pandan manda m nan, sitou wout. Pa egzanp, kale anikè. Nou fè tout pon yo, tout dalo yo. M konnen n ap travay sou wout Lakolin Daken an tou ki pwal debouche sou Fondèblan. Tout dalo ap fèt, tout pon ap fèt, tout pwen kritik yo ap ranje. Mwen konnen nou ban m, nou fè m pwomès sou wout SOS la. M te byen vle wè ke papa m wè l pandan l vivan, malerezman l gentan mouri, men m konnen ke. Kote l ye a la kontan paske Bank Mondyal bay garanti wout sa a sipoze kòmanse nan debi ete k ap vini la a. Twonson wout Kafou Meridyen, Ducis, ki ap petèt a 80 pousan fini, moun Ducis yo m konnen n ap tann men m te mande pou gen travay ki fèt. Si pa gen travay ki fèt voye ti mesaj ban mwen pandan nou wè m la a sou Facebook lan pou nou fè m konnen pa gen travay k ap fèt ladan. Wout Kaye Jeremi an lè m te monte prezidan, mwen te jwenn li gen 45 kilomèt ki potko fèt ladan. Pou kont mwen, non 43 kilomèt. Mwen te fè 5 kilomèt avèk karavàn nan nan Sid e lòt 38 kilomèt la, mwen remèsye Bank Entè-Amerikèn de Devlopman ki finanse l atravè antrepriz Estrella ke m ap mande yon lòt fwa ankò pou l leve pye l. Leve men w Estrella pou w ka fini. wout kay jeremi an paske moun jeremi yo merite sa yo merite sa paske yo te bliye yo nèt jodi a gon prezidan k monte sou pouvwa a ki sonje yo ki fè ke vil jeremi tout ri nan vil jeremi fin konstwi wout ki mennen nan ayewopò jeremi an konstwi e m konnen gen travay k ap fèt tou. nan wout ki ale vè Abriko e m mande avanyè a m pale a minis Travo Piblik lan moun ki rete Dapmari yo. Paske lè w fin kite Jeremi ou pran Mafran, ou pran Moron ou pran Chanbelan, tout wout sa yo ou ka pase nan yo men lè w fin kite Chanbelan pou w antre Dapmari se yon tèt chaje. Gen yon mòn, m kwè se Dezòmo, ki bay anpil traka, yon seri de tèt wòch ki menm gwosè. M mande minis lan avanyè, menm jan l ap ban nou kout men sa a nan mòn Chen, sa vle di pou n entè, pou n konekte komin Bèdeyèn avèk komin Bonbadopolis, e komin Bonbadopolis pral konekte ak komin Mòl Sen Nikola, komin Mòl Sen Nikola ak komin Mawouj. M ap mande l, minis lan, pou l voye je gade Dezòmo a pou nou. ant zòn Dammari e Chanbelan. Fò n di flòt ekipman nèf ke nou wèk achte yo, ekipman sa yo se yo menm ki pèmèt jodi a, Nou kapab mete trak, gwo traktè, gwo bouldozè nan tout depatman peyi a pou ap travay. Tout kote nan peyi a, tout kwen nan peyi a gon gwo travay k ap fèt. Moun nan wo Nòdès yo, moun Valyè, moun Monben Kwochi, moun Bwadlorens yo, moun Montòganize, mòn nan, nou gen de bouldozè ki nan mòn nan. ki pa janm desann. Men nou konnen bagay yo pa fasil paske fò w jwenn lajan pou mete gaz, pou w peye operatè. M konnen bagay yo pa fasil e lè l fini, lè w fini fò w jwenn kamyon, fò n jwenn eskavatris pou met ranblè, fò w jwenn gredè. Sa vle di fò n konnen pèp la e pa yon bagay fasil non ke nou jwenn la a. Se pou sa m di nou nou pa ka kriye viktwa. Mwen menm mwen p ap janm kriye viktwa, viktwa a se pou ou l ye. Se ou menm pèp ayisyen. Ki te pran solèy, ki te pran lapli ki tal vote m, se ou ki gen ki pou kriye viktwa jodi a. Paske menm jan nan zafè enèji, m te pati al Taiwan nan mwa me 2018. Lè m rive Taiwan, m te mande Taiwan yon sèl bagay, pou l prete m kòb pou m te konstwi rezo elektrik nan tout peyi a. Fò m di nou m t al dèyè prete 500 milyon dola pou m te konstwi yon rezo nasyonal. Sa vle di si m te vle mete yon. Gwo santral pa egzanp nan Nòdès, 600 oubyen 800 megawat, santral sa te ka alimante tout peyi a. Si m te vle mete menm santral la pa egzanp nan Sid, santral sa te ka alimante tout peyi a avèk on rezo ki t ap entèkonekte tout peyi a. Malerezman, m pa t jwenn 500 mil. M te jwenn 150 mil. Men nou konnen istwa 150 milyon an, m pa bezwen fè l long. Nou konnen sa k te pase. Ki fè ke se an me 2020, apre 2 zan, m te vin jwenn posibilite pou kontra siyen. Jodi a, nou derape avèk OECC, Rezo Elektrik Zòn Metwopolitèn nan, k ap soti Bwa Nèf, dizon, pase Akayè, pou rive jiska Leyogàn, e answit, 51 mikwo rezo ki pral konstwi atravè tout peyi a e se sa kap fèt kounya se pou sa si nou tande nou te kòmande 11 mil 406 poto elektrik mwen di tout moun sa ke jodi a nou an kapasite poun dil pa gen yon komin nan peyi a ki pap gen kouran anvan n ale. Sonje jodi a se premye jou a, rete 364 jou. Chak jou konte. Ou menm k ap viv nan Gran Gozye, konte. Ou menm k ap viv nan Tyòt, ou menm k ap viv nan Pilat, ou menm k ap viv Obòy, ou menm k ap viv Bawon, ou menm k ap viv nan Sèk Alasous, kèlkeswa kote w ap viv, ou menm k ap viv nan Savanèt, sonje sa m di nou. Paske, mwen di nou ankò, viktwa se pou nou l ye, se pou pèp la. Poto yo, Nou pral kòmanse pou n travay pou n fè distribisyon poto e atravè meri yo, majistra yo, kazèk yo si gen dè lokalite ki regwoupe anpil moun paske pa bliye pou pwojè kazèk yo Doktè Kalix ki reskonsab yon bon pati nan pwojè sa a m vle pale de kay pa m klere a dayè nou kreye fondè a sè le fon de devlopman dè zenèji renouvlab ki la Ki gen kòb ke yo pran sou gaz ki pou al ladann ki pou pèmèt ke frè m yo, sè m yo k ap viv lwen lwen lwen lwen andeyò yo, yo ka gon sistèm solè ki pou klere zye yo. Paske se moun yo ye menm jan avèk nou. Si nou menm lavil n ap bat pou n klere, poukisa yo menm k ap viv andeyò yo, nan mòn yo, yo pa ka gen limyè tou? Se pou sa nou pran desizyon an. Map mande tout lòt kazèk ki poko voye non yo pou yo voye non fanmi yo paske nou gentan plizoumwen nan 200 mil anrejistreman, nou ta renmen anrejistre tout fanmi yo nèt, derape n derapa kay pam klere a pou nou limen tout seksyon kominal yo pou sispann sèvi ak lanp tèt gridap, pou sispann sèvi ak lanp tank tèt bòbèch, pou lafimen sispann fè nen pitit ou tou nwa. lè yo leve demen maten. Sa m ap di yo, se paske m te viv yo, m konnen yo ki fè jodi a m ka rezoud yo. Se pou sa m ap di chak Ayisyen, chak Ayisyèn k ap gade m, k ap tande m la a, moman an rive, peyi a bouke pou n met tèt nou ansanm, pou se pèp la k gen viktwa. Poukisa se ou k ap bat pou gen viktwa? Oubyen se mwen w ap di k gen viktwa? M pa gen laviktwa. Se lè pèp la gen viktwa. Se lè sa a nou konsidere nou gen laviktwa. Sa vle di, santral elektrik k ap konstwi atravè tout peyi a, m vle pale de santral elektrik nan Jeremi, santral elektrik Okay, paske moun Okay yo, nou mèt tann gwoup. Motè pa nou yo la pou yo vin ogmante kapasite santral la pou nou vin limen jan sa te konn fèt lontan. Sen Lwi di Sid ki te toujou gen limyè depi siklòn Matthew l pa genyen. Men n ap vini Sen Lwi, Sen Lwi di Sid. Pou nou limen zòn Sid la de Sen Lwi di Sid jiska rive Pò Sali avèk santral Okay la an pasan pa Manich, M konnen Senatè Sylbè fon pil jalouzi wout Manich la nou pa nou pa bliye w men ou konnen pou wout sa a se de zouvraj ki pou fèt sou li m pale a Minis Travo Piblik lan deja pou nou wè kouman nou kapab fon jan pou nou koupon kout met nan makout pou nou wè ki sa n ka fè ki ka pèmèt menm ouvraj yo nou kòmanse fè yo paske moun Manich mwen sonje lè m t al Manich ki akèy ke nou te ban mwen. E menm sonje tou, ki anpil pale ke senatè a fè avèk mwen sou sa, sou wout Maniche la. Moun Kanperen, m konnen nou genyen so a, santral, ki nan so Matirin nan k ap ban nou kouran. Men pa bliye se yon rezo n ap fè nèt pou tout zòn yo, pou ni di si, Chantal, Tòbèk, Anikè, Senjan di Sid, pou tout moun ka gen kouran nèt, lavil Dèkay. Moun senmak nou wè m te pase senmak nou pa menm bezwen pale nap rive sou nou moun nan lyankou moun vèrèt ti rivyè latibonit nap rive moun gonayiv yo bòn nouvèl la sèke pyès yo rive gonayiv yèswa nou tande jan nou tande peyi a tout moun ap di peyi a pral boule peyi pral kraze men nou menm pou nou kontinye ap travay pyès yo pran wout la nou te voye yo avèk. Anpil detèminasyon yè yo rive Gonayiv e m kwè ke disi demen teknisyen yo pral a pye dèv pou yo repare 5 motè nan santral la paske santral la gen 8 motè gen 5 nou pral repare la avèk pyès ki koute nou 235 mil dola apre sa nou pral repare 3 lòt yo men 5 premye yo ap gentan ban nou 7.5 megawat l ap ase l ap anpleman sifizan pou n ka limen Gonayiv Gwomòn, Ennery, Lestè, Dedun avèk Grann Salin e Vila. Avèk 5 motè sa yo. E n ap al repare lòt 3 yo, lè sa a pou n gen yon santral ki kanpe kòrèk. Moun Gonayiv mwen pa bliye nou. Mwen pa p janm bliye nou. M vle di nou sa. M vle di nou ke pò nou te toujou ap plenyen pou li a. Gen travay k ap fèt sou li depi 3 mwa. Pou n goumen pou n wè anvan m ale si m ak fè. Bato, menm jan bato rive senmak, bato ap desann okap pou mwen yè bato tounen gonayiv ankò pou m fè lavi retounen nan gonayiv se pou nou map travay se nou k pou gen viktwa a moun pòtoprens mwen yo pa bliye santral jeneral elektrik lan kap avanse a gran pa pou n kapab disi fen avril dizon debi me pou n me ogmante 60 megawat nan pòtoprens. Pyès pou repare gwoup 10 megawat Kafou a tou rive, sa vle di n ap ogmante seryezman kapasite santral yo anndan peyi a. Moun Sen Rafayèl, pa fè jalouzi. Gwoup nou yo, menm jan nou wè Miragwàn, gwoup pa Miragwàn yo ale, nou pral transpòte gwoup nou yo tou pou yo rive vin jwenn nou pou ke Sen Rafayèl, apati de santral sa a, nou pral alimante Sen Rafayèl, Sen Michèl de Latalay, Mamlad. Piyon, Sèk a Kavaral, Laviktwa, Rankit, Monben Kwochi. Moun Bawon yo, nou konnen ke ti santral idwoelektrik Karakòl Bannann nan ki konn ban nou kouran, men n ap bat pou nou konekte, m mande Direktè Jeneral edh la deja avèk Konseye m an Enèji Doktè Yvenson Calixte pou yo ban mwen konben kilomèt li ye ant Bawon e Grandrivyèdinò paske Bawon, dizon Grand Rivyè di Nò pral sou santral Okap la, si Bawon ta tou pre, se ta yon bon travay si n ta tou konekte l, nou mete l, lè sa nou konnen pou zòn Nò a, nou fini. Santral Sent Filomèn nan, nou gen tan wè gen netwayaj k ap fèt, m kwè fouy yo kòmanse fèt menm pou baz yo konstwi pou nou monte avèk gwoup yo Okap. Jakmèl maten an m te pale, mwen di nou ke antann nou, pa goumen. Lè gon pwoblèm antre nou, nou rezoud li. Pwoblèm transfòmatè a, lòt transfòmatè k pral soti kay Jakmèl la, se pa Pòtoprens l ap vini. L ap ret nan santral Jakmèl la. Gon transfòmatè tou nèf, m di l deja ki 750 kV a, ki pi piti, ki pral enstale nan santral Gaya la, ki pou pèmèt ke lè nou derape santral Jakmèl la, nou ka limen ou menm Gaya lè w si santi ou gon pwoblèm pou w pa oblije ret nan fè nwa lè Jakmèl ap mache. Se pou nou mwen vin travay. Mwen vin devan nou jodi a se pou m di nou ke mwen pa ta renmen. viv sa m sot viv yo pandan katran nan ane sa k rete la. Mwen ta pi renmen vizyon sa ke m genyen an li pataje. Mwen ta pi renmen ke entèlèktyèl yo, moun ki nan sosyete sivil la, Ayisyen frè m ak sè m k ap viv nan Pòtoprens yo, pou yo konprann ke jodi a Ayiti se pou nou tout li ye. Ayiti se pou yon peyi kote nou ka di se yon sèl kou nou ka retire l nan sa l ye. Men an nou an nou sispann konstwi peyi a sou papye, an nou konstwi l nan reyalite jodi a. M kwè ke nou konprann nan nivo enfrastrikti, m pa pale de sante paske nou konnen m pa ka kenbe nou twòp. M ap mande lòt ministè konsène yo pou yo pale de pwojè ke yo genyen tout pandan semèn k ap vini an paske se yon bilan ke n genyen an jeneral sou tout sa n reyalize. Men bilan ki pi enpòtan pou mwen jodi a Ke map di nou, m konsidere l kòm yon echèk, se la stabilite politik ki è le premye dè byen piblik. Se li m te fè kanpay avèk li. Mwen te di nou ke stabilite politik lan se premye byen piblik li ye. Depi m monte prezidan, peyi a pa janm stab. Se yon goumen. Poukisa goumen an se paske mwen fouye men kote petèt m pat dwe fouye l. Men m ap tou di nou sa jodi a, m prezante pèp ayisyen an eskiz mwen pou enstabilite politik la, paske yo soufri. Yo soufri anba kidnaping, yo soufri anba ensekirite, men m ap pwofite di moun sa yo kote m fouye men m yo, m ap kontinye fouye l pandan ennan k rete a, paske sa k rete a se pa pou ou l ye, se pou moun sa yo m prezante eskiz la. M pap janm sispann fouye men e si nou kontinye goumen ak mwen moun sa yo m ban nou garanti se nou k ap pèdi batay la paske popilasyon an konprann zye l ouvè jodi a zye l ouvè paske sa vèt menm 20 milyon dola a m poko depanse 10 milyon dola ladan e poutan prèske tout peyi a gen tan jwenn moso kouran sa poko fin sa nèt men m pa depanse 10 milyon dola pa mwa non prèske tout peyi a gen tan jwenn kouran pa gen ti paskout. An nou mete men ansanm, frè m ak sè m ki nan opozisyon politik, an nou kòmanse demake nou de, paske gen yon gwo pwoblèm, m wè gen yon, se tankou se yon leman, gen yon bagay ki kole la, an n dekole l, paske moun sa yo, m vle pale de 7 mafya kriminèl deta, m vle pale dè zoligak kowonpi de se peyi, m vle di yo jodi a, 7 fevriye 2021 an, La bataille ne fait que commencer. Je sais que la guerre n'est pas n'est pas encore gaye. Men map di nou sa ke popilasyon ayisyèn nan lap genyen gè sa a. Paske gè a lap pran 10 zan, lap pran 15 zan. Se pa pandan m prezidan an la ke lap fini. Men m di nou sa, nou pa ka fèmen zye moun sa yo ankò. E map di nou sa, pa gen okenn prezidan ke nou ka fè pè ankò. Menm jan mwen menm, tout kalite pwoblèm, tantativ koudeta, Tout kalite tèt chaje, menm la a. Paske le pouvoir vient de Dieu. Se Granmèt la k mete m la a, pèsonn pa konn kòman m fè la. Se li sèlman ki ka deside de lavi m. Pa gen pèsonn ankò. E se pou m di nou ke m pran desizyon pale avèk nou konsa pou nou konn detèminasyon m paske m pa p ka nan bay pèsonn lapawòl pou m di w ke m pral sispann nan fouye men Kote pèp la gen ti rès afè l la? Ti afè pèp la? Ti rès la? Kòmanse mete yo deyò, pote yo ban mwen. Pa fè m nan, pa bezwen nan kont avè nou mesye, m pa vin fè sa, m pa vin nan kont avè nou. Pa gen sa, sispann. Bon regleman pa gate zanmi mesye, se regleman zafè pèp la m vin fè. M vin fè regleman pou moun k ap viv nan ti bouk Obòy yo, ki bezwen jodi a gon pon konstwi sou Pas Zoranshi. M vin fè regleman pou moun k ap viv nan Ansafolè yo, ki bezwen ke pon konstwi sou Rivyè Kap Wouj. M vin fè regleman pou moun k ap viv nan Sen Lwi di Nò yo, ki bezwen ke rezo elektrik lakay yo fin fèt. M vin fè regleman pou moun k ap viv nan BDN yo, ki bezwen yo gen rezo elektrik, yo gen kouran, yo bezwen wout ki soti BDN, Kale Bonbadou Polis lan vin konstwi. Mwen vin fè regleman pou moun ans wouj yo, ki yo menm mòn lapyè ke yo pa ka pase ladan l, yo bezwen pou l konstwi. M vin fè regleman pou moun Sen Michèl de la Talay yo, ki yo menm yo nan zòn anklave, yo ta bezwen wout ki soti Sen Michèl kale machan Desalin nan l konstwi. Mwen vin fè regleman. Pou moun nan vale latibonit yo ki bezwen ke pou kanal yo ki jodi a san tè bati yo ye, yo ta renmen yon jou ke kanal yo an beton. Mwen vin fè regleman pou moun kap viv nan geto nan Pòtoprens yo, yo menm moun nan Solive, moun Site Solèy, moun Gran Ravin, moun Ti Bwa, se pou yo m vin fè regleman avè w paske pi gwa w bliye depi 1806 pa gen moun ki janm fè fè regleman avè w. Depi yo vin fè regleman avè w, ou mete moun yo nan prizon. Prezidan yo, ou asasine yo, ou ekzile yo, ou anprizone yo, ou lenche yo, ou sote pale avèk yo. Hum! Jodi a, an nou sispann sa. Li pa p ka kontinye konsa. E m di nou li pa p ka kontinye konsa, fò n tande l pa p ka kontinye konsa. Se pou sa m mande tout frè m, tout sè m ki nan lopozisyon yo, An nou met men ansanm, an n pa kite pèsonn devye nou sou wout nou. Pèp la ap tann nou. Pèp la ap tann nou pou wè sa n ap fè pou li. Mech moun oligak kowonpi sa yo, yo naje dan dè zo twouble. Yo toujou bezwen peyi a gen pwoblèm, se dan sa yo fè lajan yo. Se ladan yo fè dè milyon. Se avèk yo yo viv. Pa okipe yo. Vin jwenn mwen pou n chita pale, pou n konstwi peyi nou, pou n mete yon lòt konstitisyon nan peyi a. Poun fè eleksyon moun ki genyen an poun bal nan men frèm sèm ki nan politik la politik la se pou sèvi moun kou fèl an nou fè politik la ansanm pou nou mete leta o sèvis pèp la pou nou fè leta vin tounen leta sèvitè mesye dam sèm frèm nan opozisyon yo nou poko rive prezidan non mezanmi pou di nou nan ki chalèm ye la wi. Sa vle di lè w gen desizyon, ou pran desizyon pou sèvi pèp sa a. Se gwo koze wi. Se pou n vin kanpe avè m. An n fon konbit solidarite. Dan ak lang konn mòde. Lè dan mòde lang, yo pa rache dan. Yo pa koupe lang. Paske si w rache dan, w ap mazora. Si w koupe lang, w ap bèbè. Nou pa ka ale jiskoboutis. Moman an rive, goumen sa a, mwen di nou sa, nou pa oblije kontinye fè l ankò. Poukisa? Jodi a se 7 fevriye 2021. Prezidan ta prale, men l la toujou. An nou chita pou nou jwenn bon jan solisyon pou nou bay peyi a yon lòt manman lwa. Manman lwa sa a se yon manman lwa peze souse pou sa n gen la kounye a. Se yon manman lwa k bay move tantasyon ki fè tout moun bezwen pre prezidan. Manman lwa sa a se yon se yon pwoblèm. Manman lwa sa a se yon se yon dyab ki tonbe, yon dyab divizyon ki divize nou, ki mete yon wòch nan men nou chak. Kòman w konprann gen twa pouvwa nan peyi a men se yon grenn pouvwa ki enterese tout moun. isit la alon kay kondi moun moun renmen vin ladann konpè palè sa papa mwen se mwen k pou di nou komanl cho pou mwen sa mwen epi m wè se la tout moun vle vini mwen menm map di nou tout sa sa vle di an nou met tèt nou ansanm pou bon jan refòm fèt nan zafè konstitisyon an e m pran angajman map di sa jodi a m konnen m pral di yon ti pawòl la. Sa ka fè pèp la pa kontan. Men m ap tou di nou, nou wè pandan m vin m prezidan an, m pa ta renmen kraze ankenn enstitisyon pou k ankenn enstitisyon kraze sou mwen. M mande nan deba k ap fèt nan zafè tèks konstitisyon an m fin li, m wè genlè palman an se yon palman monokameral. Fò n ta gade sa. M konnen nou pral di wè prezidan an fè, men m ap di nou sa, nou sonje an 1987, Lè konstitisyon an ma makout pa ladann tout moun tèt bese vin vote nou wè kote makout pa ladan mennen nou jodia paske nou pran makout nou mete yo deyò makout yo fè 10 an nou pa fouti dirije peyi a san yo dayè nou sonje 16 desanm 1990 yon eleksyon fèt 30 septanm 1991 koudeta yo repran pouvwa ankò. Yo pran pouvwa depi 1986, yo vin ba li jiskan 1995. 94. Haïti yo fè prèske dizan avèk li. Se pou m di nou, reflechi. Mwen menm kote m ye a, se mwen nou mete la pou m wè pou nou. M ta renmen nou gade sa, sa m di a, avèk zye nou gran, tout analiz k ap fèt.